Hey guys! M ap mande w yon ti pasyans nan videyo sa. L ap long. Nan premye pati a ou p ap wè kote m pral avèk konvèsasyon an. Men m garanti w nan mitan an ak nan fen an, w ap wè kote l prale. E rann m yon sèvis, pa fè kòmantè tou pandan w pa fin tande l, silvouplè. Lè m rantre isit an 1993. Te gen yon jenn gason ki te nan kòmansman early trantèn li ki te rele Konpè Mòlòs Kòt. Oh my God! Konpè Mòlòs Kòt. Tout Ayisyen avèk ti radyo yo bò zòrèy yo pou y ap tande Konpè Mòlòs Kòt. Tout imigran ki rantre Ozetazini. ki te bezwen konnen ki valè nèg kap fè magouy nan gouvènman an sou Aristide, ki valè vòlè ki nan karantèn yo gen nan gouvènman an, ki minis ki vòlè, ki nèg nan dyaspora a kap pote ale bay moun sa yo, ki espyon ki gen nan dyaspora a. Se pou yo tande Mòlòskòt. Moloskot rive nan yon nivo kote lap vann kasèt emisyon l yo pou l fè kòb li. Pou l kapab sipòte Moloskot. Show Moloskot nan radyo pa gen kote pou fè reklam paske se te show ki te pi show ki genyen nan Miami. Sepandan, dan lè zane, m pa konnen 2012, 2013 yo apre Mateli eli, nou kòmanse konprann ke Mòlòskòt te gen yon grenn bagay l ap defann. Se te yon dyòb ann Ayiti. Menm jan avèk moun li t ap akize k ap vòlè yo. E lè misye resi jwenn chans li pou l jwenn yon djòb an Ayiti a, misye non sèlman fè pi mal ke dyaspora anvan l ki te desann al pran yon djòb an Ayiti, men misye fè pi mal ke nèg an Ayiti ki pa t janm vin dyaspora ke l t ap kritike yo, a yon pwen ke. M pa t la, men m gen moun nan gouvènman Mateli a ki di m, lè misye ap travèse Sendomeng, ajan sekirite nan dwann yo ap montre misye k ak wòb fanm sou li, epi y ap gade yo menm pandan yo nan pale a. Finalman, prezidan di a kite misye ale, paske. Misye pa kapab fè chanjman ke l te di l ap fè oubyen l te ka fè a l ap kritike tout moun yo men konpè mòlòskòt ak bouch li detwi yon bann moun bann moun ki pat kòman m di sa sen men ki te sen ke sen te ye.

Tout sal di yo elimine. Pat gen nèg ki te ka kenbe emisyon an. Pat gon nèg ki konn kisa Molskot t pral pale pou te prepare radyo pou wap tann li pou konnen jodia se de wou misye ap pale. Enn pa genyen tras emisyon sa yo ke Moloskot te pale yo pou moun vin al retounen tande ankò. So, pa konsekan, pa t gen anpil moun ki te ka mennen Marlon Scott lajistis. Pa konsekan, pa t gen anpil moun ki genyen tras de sa Marlon Scott k ap di yo. A yon pwen ke kounyela, mwen menm k ap pale la, si w al tape Konpè Marlon Scott, l ap trè difisil pou w jwenn bagay li te konn di an 1993 yo. M sonje, palan de bagay, m sonje mwen menm yon lè m nan yon, m chita yon kote nan Delray Beach, epi m tande yon mesye k ap pale, se aprè m vin konnen ke se Marlon Scott. Msye fè konnen ke l rive an Ayiti l te gen yon pwoblèm. Anbasad amerikèn kèlke pa yo sezi paspò l. Epi yo yo sezi paspò li, finalman l fè kout fil kil fo, l fè kout fil li gen pou l fè. Finalman anbasad la rele l yo di l Mesye Moloskòt nou eskize nou. Pou le fèt ke n te pran paspò w. Ou mèt vin chèche l nan anbasad. Misye di jamè m pap vin chèche l, se anbasadè a menm ak men l ki pou pote l ban mwen nan otèl Montana kote m kouche a. E misye di surely enough, in èdtan aprè anbasadè a fè frape pòt li, yo lonje paspò l ba li. M rete lè sa mesye, m fè woo, gade yon nèg mesye, gade pouvwa yon nèg genyen mesye. E se kounye la m konprann ke. Si te gen Facebook se zetwal misye tap chache, si te gen YouTube se view li tap chache. Kòm lè sa se te moun sèlman ki te gen, se te tele djòl ki te gen, li te jis ap Vouvouvou! Nèg mòn toujou mòn. E sa l t ap fè? Li t ap tune his horn, jan yo di a. Ane non m te ka fè sa. Ban mwen ankò. Aww! Nèg Plezans mwen yo! Still got it! Anyway. An 2020 an, genyen yon ti mòlòskòt ki pa sou radyo kounye a, ki sou entènèt, ki sou Facebook, ki sou YouTube, ki ap denonse sa k pa fèt byen. ki ap denonse bon moun nan kominote a, k ap detwi bon non moun ki pase dè zane pou yo konstwi. Kite m di w, ti nouvo mòlòskòt, mòlòskòt emisyon l yo pa t konn anrejistre, men gen moun ki chita kèlke pa, chak grenn emisyon w yo k ap anrejistre l, menm si w wè w efase yo aprè. M vle w fè w konn sa. E gen moun ki genyen pou djòb sou salè chak grenn emisyon yo pou yo tradui yo an fransè e an anglè. M vle w konn sa. E emisyon sa yo ou kite yo pa janm al okenn kote. M ap swiv ti mòlòskòt sa a. M wè, mwen konte nan plizyè flay li fè gen 3 gwo flay. ke m pa tande ankenn nan nou relate. Kite m site pou nou. Lè 2 ti dansè yo te mouri nan bagay pral danse nan avèk Misty Jean. Ti mòlòskòt sa a te di Misty Jean gen pou wè anpil avèk lanmò 2 ti jèn ayisyen sa yo. Nou tout kontinye ap ba l zetwal sou Facebook. Nou tout kontinye ap klik sou videyo l yo pou l fè kòb met nan pòch li. Men pa gen youn nan nou ki gen kouraj pou nou di, Yow, yow, yow, yow, yow! Fò w mande Misty Jean eskiz pou akizasyon san fondman sa a ke w te fè a. Dezyèm flay mwen tande ti mòlòskòt sa a fè, nan plizyè flay li fè yo, se mwen. Lè lapolis rantre nan Napo depo Chili, mwen tande ke Johnson Napoleon gen envestigasyon PDI k ap fèt sou do l. Depi l rive Chili y ap mare l tankou krab. Napo depo p ap janm ouvri ankò. Ti mòlòskòt brother mwen fèl piblik pou tout moun wè non sèlman yo bay napo depo pwodwi yo back yo chajem sèlman 213 dola pou storage ke pwodwi yo te fè tout tan sa nan depo moun yo paske yo verifye yo wè kem te genyen papye nan sag poum te rantre pwodwim yo. men m pa wè okenn moun bon m pa wè moun ki sispann gade fatra w yo mesye Mòlòskòt 2020 tou senpleman paske ou se yon mantè ki poko janm kanpe moun pa poko kanpe ankò kite m raple w ke Mòlòskòt se kasèt ki te gen bagay li yo pa t kite tras mwen menm semèn pase a m aplike pou yon aplikasyon isit. Epi gon konpayi ki relem ki tcheke poul fèm pale poul montrem poum esplikel tout video sa yo ki avèk fotom sou li sou youtube tout bagay sa yo kap di sou entènèt la sou mwen esplikel kòman pou yo ka fè yon salopri tankoum konfyans so m oblije ap montre montre ke lekòl mwen gen lisans montre kem pa yon nèg ki nan dwòg vre montre kem son nèg ki m pa gen yon asosyasyon malfèktè kem fè avèk yo. Sepandan, ti mòlòskòt, an fevriye a, ou sonje ou te fè videyo, ki efase kounye a ke m genyen kopi, te di ke yo manke kidnape Johnson Napoléon an Ayiti pandan l sot Montay Nwa. Se ou ki te fè pa kidnape l. E m sonje m te mande w, brother, Kouman w fè gen pouvwa pou w fè pa kidnape yon moun pandan kote w chita nan peyi etranje a? Enben, ou nan gang menn! E m sonje w te trè fache ak repons ou yo. Men kounyela a videyo yo kòmanse montre chak jou yon diferan gang lidè ann Ayiti ki nan emisyon yo k ap pale avèk ou, k ap di w ki moun yo kidnape, ki moun yo pa kidnape piblikman. M swete yon lè ou esplike Leta. Ki nivo zamitye sa genyen avèk gang lidè yo? But sa k pi enpòtan pou mwen nan videyo sa a se la m vle rete a. Mesye Mòlòskòt 2020, vèsyon 2020 an. La fwa dènyè a, yo kidnape Evelyne Sincère. 3 ti vakabon tiye Evelyne Sincère. Evelyne Sincère paran l soti nan yon pwovens ki rele Brajera nan Plezans di Sid kote m soti. Evelyne Sincère se kouzin zanmi m an Ayiti. Ou monte sou Facebook, ou kolekte yon bann zetwal. Ou fè konnen ke Eveline Sincère ta sanble fè pati de gang. M poko janm tande ke ou monte pou eskize w. Il arrive ke Eveline Sincère se yon jèn ki tap chache lanmou. Il arrive ke Eveline Sincère se yon jèn ki tap chache soti nan siyon. poul chnvi vi ki pi byen paske li jwenn yon vakabon sou entènèt la ki mete rad doktè sou li epi lal rankontrel nan kafou ayewopò paske Evelyne Sincère panse ke nan wout kafou ayewopò petèt li tap jwenn yon nèg ki mennenl laplèn. Petèt li tap jwenn yon nèg ki mennenl juvena, petèt li kap jwenn yon nèg mennenl petyonvil e pèleren e anwo kèskòf al abite poul chanje lavil poul te ka chanje lavi paranl yo tou. Men mòlòskòt vèsyon 2020 brother ou touye Evelyne 2 fwa lè ou fè tout moun ret kwè ke Son ti moun ki te asosye nan gang sanw pa konn anyen. Kitem fè Evelyne Sincère yon pwomès nan videyo sa brother. Mwen Johnson Napoleon. Paran Evelyne Sincère pa gen lajan poul trennenw lajistis. Mwen gentan trennenw lajistis deja. E map peye kelkeswa lajan kil fo a poum fè w kanpe yon jou sou entènèt sa a pou w di mwen se mantè. M prezante eskiz mwen a Johnson Napoléon e m prezanse eskiz piblik mwen a paran Eveline Sincère. M ap fè l tou pou plizyè lòt jèn ayisyen oubyen lò ayisyen ke w ki gen gwo non tankou Wendell Theodore an Ayiti ke w w ap w ap ou chèche elimine tankou Valery Numa tankou Bob C tankou e e e Christina Christine Coupet brother m ap fè l pou moun sa yo ki gen kòb wi pa vle atake w men Mwen menm map fèl pou yo men map fèl bokou plis for de map kontinye fèl epa map fèl non map kontinye fèl pou Evelyne Sincère ou tiye tifi a yon dezyèm fwa tou au point wè mwen pran telefòn mwen m rele yon zanmi an Ayiti m dil brother m vle ede fè antèman l. Misye dim brother pa foure bouch ou nan bagay sa tifi a se nan gang li te ye e video ou yo gen pou wè anpil avèk konvèsasyon sa brother li pa twò ta pou chanje lavi ou menn ou ka fè kòb wap fè sou Facebook yo byen ou ka fè zetwal sou Facebook san pwoblèm byen pandan wap bay bon enfòmasyon. Ou ka fè kòb sou YouTube ou yo byen pandan wap bay bon enfòmasyon. Ou gen plas ou nan sosyete ayisyèn nan brother. Gen anpil tenten deyò a brother ke w ka deklare tout bon. Gen anpl nèg tout bon vre brother kap bay peyi sa pwoblèm ke w ka fè kòb byen avèk sa brother. But monte sou entènèt brother pou ap detwi lavi moun sitou yon moun tankou Eveline Sincère ki t jwenn lavil lanmòl nan sitiyasyon ke nou tout konnen kounye a k vin pi klè a bro pa bon fason an. Ou wè sa k rive avèk Mòlòskòt? Li vivan toujou. Men Bòdè pa gen yon moun ki ba l enpòtans ankò l te gen nan sosyete an 1993, 94, 96 yo. M swete ou pran ti mesaj sa kòm yon lèt damou pou m di w bro, Mòlòskòt vèsyon 2020 an, Gade pou w wè si w ka rekòmanse reprann ou. Otreman brother, w ap rive yon lè w ap mache men w p ap moun, pa gen moun k ap pran tande sa w ap di yo ankò. Annatandan mwen menm avè w ou konn jou randevou nou an. Ou konn jou kilè randevou nou yo, avoka w pale ak avoka m. So, n a kwaze. Kòm ou te di ou bezwen wè m, n ap kwaze. And a ou menm kap gade mwen, m ankouraje w pa sipòte vakabon kap fè tenten sou entènèt la pou fè kòb. Vakabon depi yo parèt yap mande w fè, fè anba live mwen an jaune ak etwal. Tou senpleman paske yo jwe sou kòd emosyonèl ou epi yap detwi non moun serye. I love you. Babay. Mwah.